Ok map di bonjou ou bonswa yon lòt fwa ankò pou ou menm ki pa ankò abitye avèk viza sa a se frè Ruben Gustave menm jan mwen toujou dil nan videyo mwen toujou fè yo moun Bondye voye pou kapab anonsew son twonpèt la ok nan plizyè videyo ke mwen reyalize deja kote ke mwen pale de sa. E kòman ke Bondye te itilize m avèk tout madanm mwen pou nou t al tande son twonpèt la. Ok, e lè n ap gade sa k ap pase atravè mond lan, nou wè bagay yo dejenere, nou wè bagay yo tèt anba. E se poutèt sa, nan videyo jodi an, mwen vin di w, e ou menm ki gentan gen Kris nan lavi ou deja, Pa pran bagay yo an jwèt ankò, pran bagay yo o serye paske lè n ap gade sa k ap sa k ap pase atravè mond lan, nou wè Satan li menm li pa nan jwèt ankò. E mwen ta kapab di w tout sa yo sòti se apati de son twonpèt la ke Bondye li menm li te voye m pou m kapab al tande an. Ok jodi a mwen santim kontan pou m kapab la ansanm avèk ou espesyalman ou menm ki pran tan ki pran san ou pou kapab tande ti videyo sa pou kapab gade videyo a e espesyalman a ou menm ki pral ede nou pataje videyo a e deja nou remèsye ou e ke Bondye beni ou ke Bondye rantre lakay ou ke Bondye beni ou nan komès ke wap fè nan aktivite ke wap mennen nan travay ke ou ye ke Bondye pa janm kite ou manke travay e ke Bondye toujou pran swen de ou kèlkeswa kote ou ye atravè mond lan. Ayiti, Chili, Brezil, Etazini, Kanada, Repiblik Dominikèn, nan kèlkeswa peyi ou ta kapab ye nan mond lan, kèlkeswa lè videyo sa rive sou ou, ok, aksepte l lakay ou paske nou ta kapab di ou se pa jwèt, se yon reyalite kote ke Bondye li menm li te voye nou al tande son twonpèt la e ke twonpèt la li menm li gentan sonnen deja, ok, lè n ap gade sa k ap pase atravè mond lan nou wè Satan li menm li mande anraje. Paske sa kap pase atravè mond lan, espesyalman ann pran egzanp de maladi kowona, e moun ap tonbe, mouri agoch adwat, se apati de son twonpèt la ke Bondye li menm li te itilize m avèk tout madanm mwen pou nou t al tande, depi lè mwen kòmanse fè mesaj lan pase a, ok, se apati de la ke nou wè mond lan li menm li an boulvès konsa. Espesyalman sa kap pase nan mond lan, e mwen menm mwen ta kapab di w, Se pakèt dyab la li menm ke lap ranmase ok se pakèt li ke lap mare paske nou ta kapab di pouvwa satan li menm li fini sou tè sa ok non sèlman se pakèt dyab la li menm ke lap ranmase se pakèt li ke lap mare epi tou nou ta kapab di ankò eskizem se anlèvman de legliz kap prepare la menm jan sa pale nan 1 Tesalonisyen 4 premye vèsè 4. E menm jan sa ankò pale nan Matye, menm jan sa ankò pale nan Revelasyon, e kote ke ki pale de son klewon an, de son twonpèt la, ok, nou ta kapab di ou, e se anlèvman legliz la k'ap prepare la, se nòs de lanyo a k'ap prepare la, kote ke nou menm lè kretyen, e kote ke nou pral e selebre ansanm avèk Papa nou anwo nan syèl la. E zanmim konsèy ke mwen pote pou ou aswè a e se preparew pou kapab la nan nòs de lagno a se preparew kèlkeswa jou kèlkeswa lè anlèvman de legliz la pral fèt la pou kapab nan yonn nan moun sa yo konsèy ke nou pote pou ou aswè a kèlkeswa ti remak kèlkeswa ti enkonvenyan kèlkeswa pwoblèm ou wè ki ta lakoz ou pa kapab anlve nan jou anlèvman sa se voyel de kote se voyel jete ok siw ta remake Se de twa mari, se twa kat madanm, ok, se de twa menaj, ok, se rantre nan relasyon ansanm avèk menaj ou san ou pa ankò marye, e se anvye solòt, se rayi moun pou sa moun genyen, kèlkesa pou, kèlkeswa ti pwoblèm ou wè ki parèt anfas ou, ki ta kapab lakoz. Ou pa kapab ale e nan Dos del Año a e se voye mete sa de kote, ok, paske li pa difisil pou kapab mete sa de kote, li pa difisil. Si tout fwa ou gen 2 mari, pou ta pran yon desizyon, bon ou di mwen pap gen 2 mari ankò map rete avèk yon sèl. Si tout fwa ou gen ou ta gen 2 3 madanm, pou ta di bon mwen pa nan 2 3 madanm ankò map rete avèk yon sèl. Paske nou konnen Bondye nou an li menm se nan jan de bagay sa a yo e ke li pran pa ok e se menm jan sa pale nou nan Matye 6 vèsè 19 kote ki di nou nou pa pa tiye tèt nou pou richès sou tè sa a Men vò mye ke nou anpile richès nou anwo nan syèl la, e kote ke pa gen vòlè, pa gen ni vè de tè ki kapab pase nui nou. Ok, si n'ap pran egzanp de Lo avèk madanm li, kote ke Bondye te voye anonse ke li ta pral frape Sodòm e Gomò, ok, e si n'ap pran egzanp de madanm Lo ke Bondye te pase lòd, li te di pa gade dèyè men poutèt richès, poutèt byen ke li te genyen, ok, li te dezobeyi avèk sa Bondye di l lan, Paske kote richès li, kote byen materyèl li yo te ye, se te la nanm li e te ye. Se poutèt sa e, zanmi m, mwen vin di w aswè a, olye ke ou fokis sou komès ke w ap fè a, olye ke ou fokis nan travay lan, olye ke ou fokis de lajan ke w ap manyen an, men, plis fokis sou Bondye nou an, plis fokis sou nanm espirityèl ou, paske se li menm ki kapab ede nou, Pou tout tan gen tan. Kòm mwen toujou pale de sa nan plizyè referans mwen toujou bay sa, e kote ke mwen menm kap pale ansanm avèk ou la kote wap jwenn nonm nan Revelasyon 7 vèsè 4 a 5 kote ke ki pale de 144 mil moun nan fanmi Izrayèl ki gen mak Bondye an sou yo ok wap jwenn 12 mil moun Nan fanmi Jida, nan fanmi, nan fanmi, nan tèl fanmi, tèl fanmi, t fanmi, gad la, ok, kote kòw jwenn douz mil moun nan fanmi Riben, espesyalman moun mwen menm kap pale ansanm avèk ou la a, epi tou, kote ke ankò Bondye te voye m pou m tal tande son twonpèt la, e pou m kapab anonse yo son twonpèt la, pou m kapab fè yo konnen, e sa kap pase atravè mond lan, se paske twonpèt la li menm, li gentan sonnen deja, se pakèt Satan e ke li ap mare, epi tou se anlèvman de legliz lan, Se Nòt de Lagno a nou ta kapab di w k ap prepare la. An gwo, nou ta kapab di se jijman lèzòm k ap prepare. Piske nou konnen Jezi li menm li te di nou li te ale, l al prepare yon plas pou nou, men l ap retounen vin chèche nou. Men, moun ke l ap retounen vin chèche yo se moun ki fè volonte l. Se moun ki tande pawòl la, ki kwè nan pawòl la, epitou ki obeyi avèk pawòl la, ki fè sa pawòl la mande. Se jan de moun sa yo ke Jezi li menm l ap retounen vin chèche. E aswè a e mwen swete ke si tout fra ou pat nan yonn nan jan de moun sa yo mwen swete ke aswè a mwen swete ke lè ke ou fin tande video sa ke Bondye rantrew nan lis moun ki pral selebre ansanm avèk Mesi a anwo nan syèl la ke Bondye rantre nonw nan lis moun ke Jezi li menm lap retounen pou l kapab vin chèche. Men pou Jezi kapab rantre nan w, ti defo, ti mès, ti pwoblèm ke ou genyen an, fòk ou kapab mete sa de kote, pou kapab yonn nan reyisi, yonn nan reyisit, moun ki pral selebre avèk Mesi a anwo nan syèl la. Ok, brèfman, mwen pa vle fè videyo a tèlman long, se yon fason pou pa dekouraje ansanm avèk mesaj ke mwen pote nan videyo a, men sèl bagay, Mwen vle fè ou konnen ke tronpèt la li menm li gentan sonnen deja ok e se pakèt dyab la ke li menm li ap mare ok banm fè yon ti lekti avèk ou tou kout e ki kote map fè lekti an se nan revelasyon 7 lan ok kote ke ki pale de sa revelasyon 7 vèsè 4 a 5 ok tande byen avèm e kisa li di. Ok, Revelasyon 7 vèsè 4, Apre sa, yo di m, Kantite moun ki te make ak letanp Bondye a sou fwon yo te gen antou sankarannkat mil nan branch ras pèp Izrayèl la, te gen douz mil nan branch Jida a ki te make ak letanp lan, Douz mil nan branch Riben an, douz mil nan branch Gad la, douz mil nan branch Asè a, douz mil nan branch Neftali a, douz mil nan branch Manase a, douz mil nan branch Simeyon an, douz mil nan branch Levi a, douz mil nan branch Izarak la, douz mil nan branch Babilòn nan. Douz mil nan branch Jozèf la, douz mil nan branch Benjamen an. Sa vle di, kote ke Bondye t ap pale avèk Jan nan yon vizyon, oke, se kantite moun sa a ye, se 144 mil moun ki gen e mak Bondye a, oubyen m ta kapab di ki gen so Bondye a sou fwon yo. E, zanmi m, yon lòt fwa ankò konsèy ke mwen pote pou ou aswè a, si ou pa t nan yonn nan jan de moun sa yo, Ke ou fè kè Bondye kontan, ke ou fè Bondye plèzi, pou Bondye kapab rantrew nan lis moun sa yo. Ok kote ke mwen pral li ansanm avèk ou ankò e se nan Matye 6 vèsè 19 lan ok Matye 6 vèsè 19 kote ke li di konsa e richès nan syèl la kote ke lap pale ansanm avèk nou, l ap eksplike nou pou nou pa tèlman fokis sou richès sou tè sa. Ilèvre nou pa ka viv san nou pa gen byen materyèl yo, men sepandan akondisyon e depi nou travay, nou fokis ou konprann, nou pa nan fè sa ki mal, nou pa nan tiye moun, nou pa nan vòlè, nou pa nan nou pa nan rayi moun pou sa moun genyen ok. Ilèvre nou pa ka viv san yo, men Bondye li menm li di pou nou pa tèlman fokis sou yo, an nou plis fokis sou nanm spirityèl nou. Ok, an nou tande ki sa Matiye 6, vèsè 19 la, li di. E nou jwenn yon ti sijè ki di nou konsa, Richès nan syèl la. N ap jwenn menm referans lan, se nan Lik 12, vèsè 33 a 34. Matye 6, vèsè 19, Pa anpile richès nou isi sou latè,

E 5 an e, eskize m, lè nou gade nan Matye 25 vèsè 13 lan, kote ke ki di Bondye ap jije tout moun sou latè, ok, Matye 25 an vèsè 13, Bondye ap jije tout moun sou latè, e lè ke Jezi vini, li menm l ap reyini tout nasyon yo pou l kapab jije yo, kote ke li pral pran sa ki pou li yo, epi tou sa ki pa pou li yo, kote ke li pral e vide yo nan dife. Zanmi m!

Ke twonpèt la li menm, li gen tan sonnen deja, si tout fwa li te gen yon ti kwochi, si tout fwa li te gen yon ti zong deyò, pou l kapab mete l andedan. Mèsi, mèsi se te pi bon zanmi m lan, frè Ruben Gustave, atis pa w la, pwodiktè pa w la, kameramann pa w la, nan sektè evanjelik lan.